fèt lan mwen mwen m stil yon ti jan sekwe de li, m pa sekwe paske lapolis vin lakay mwen non, m pa m pa annafè, m pa m pa m pa fè anyen ou konprann, sa ki sekwe m moralman se se wè mwen wè ke bagay sa p ap fini malgre ke mwen eseye pale, mwen eseye fè moun yo konprann ke. m pa vle goumen an, m pa, m bese lè zam, ou konprann, menm lè ke m pa t janm te gen zam nan men m, ou konprann, zam atifisyèl, zam transparan nan zye pa yo sèlman ki te nan men m nan, moralman yo panse ke ki te nan men m nan, mwen fè yo konnen ke, bon mwen menm mwen vin di nou pèsonèlman m pa gen yon zam nan men m, ou konprann, e si nan tèt nou nou panse m te gen youn nan men m tou, mwen bese l, m wè ke. sa n'a rien chanje se kòm si moun yo yo yo epuize de de la èn de de la jalouzi de tou e de ryen pou yo jis kòm si kontinye yon batay ki san bi ki san fen ki san ki san desti yon batay ki pa pral ankenn kote yè m chita lakay mwen la byen pwòp epi m ap fè ti shipment mwen, m ap prepare shipment mwen paske pòs ofis la pa vle m vin nan pòs ofis la ankò kounye a. Yo voye yon moun vin pran shipping anndan lakay mwen paske premyèman lè m al nan pòs ofis la lè m te konn pran liy yo fè m pran twòp tan, m fè yo pran twòp tan. Nou fè 2 heures nan ligne. Yeah, nou fin. Yo pran twòp tan. Kounye a yo te fè m pase pa dèyè pandan semèn pase a, yo fè m pase pa dèyè, m al lage yo paske yo pa vle m antre anndan avèk yo. Bon finalman avanyè yo rele m la, yo di m ke y ap voye yon moun vin pran shipping yo, depi shipping yo pare, rele yo. epi y ap voye yon moun vin pran li, se ki è vrèman byen pou mwen paske m te gen twòp travay nan menm avèk livrezon yo. Ou fè yon jounen w ap mete nan yon bwat, aprè sa pou pote yo ale ankò, e doub djòb wi. Ale pou fè yon jounen ap retire yo mete yo nan bwat ankò pou ba yo. So kounye a la m chita la, paske sa 11 è 25 di maten kounye a y ap pase pran livrezon yo, lè m rele. So m chita la map prepare shipping mwen pou the next day, demen maten pou m ka voye ale epi bèl la sone but gon chèf bò isi an, gon mesye son chèf li, el fè manje byen l toujou, li fè manje pou tout zòn nan e m te kòmande manje nan men li epi m panse se chèf la epi m di ti gason m nan ki tap gade tele nan family room nan. Mwen di li, al pran manje a nan men chèf la, men chèf la pote manje a, Baby al pran manje a. E m pèdi pasyon mwen di, non manmi e pa chèf la non se polis. M di polis? Iv te nan lari, menm kote pitit la di m sa a, se kòmsi m santi yon dlo frèt
Ou menm ki bote, ki bote ou menm lè sa, ki bote lè l di sa? Yves te nan la rue. Oh ok, Mari w te nan la rue, ok m konprann, ok. Yeah.
Se kòm si m santi yon dlo frèt soti nan tèt mwen koule nan tout kò m. M di shit! Sa k do pase? Mesye pa bliye la, Yves fè 2 gwo aksidan youn dèyè lòt. ane 2019 la tout 2 machin yo kraze waw se tout nanm mwen kase m voup m vole m leve m al ouvè pòt lan lè m parèt epi polisye a m parèt a tout dlo nan jem tout tout tout san san kòmsi san bonnanj mwen sou mwen. Paske m pa konnen m gen, m pa konnen m ann afè, m pa konnen m gen anyen. E kote m abite an la, se pa yon kote w menm wè polis nan zòn nan. M pa menm konn, premye fwa m wè inifòm polis ki vin frape, kòmsi m wè machin polis. Sa, bon m pa ka di premye fwa, sa fè dezyèm fwa m wè l, paske premye fwa m te wè l la, se lè m t al fè yon polis repòt pandan m mouvman isi an, pou dè ensidan ki t ap pase sou Facebook. Paske lè m te gen pwoblèm, lè m ta pral rele Pè Jojo nan Côte alors, m t ale nan pòs polis lan, m te wè kèlke polis. Men se bon bagay m janm wè aje m, m pral gen dezan la. Kòmsi pou w ap mache nan lari bò isi a pou yon machin polis. M pa wè bagay konsa nan je pa m. So otomatikman nan tèt pa m, m di, Shit! Something is wrong. Epi dam nan di m, eske se Blondedy Ferdinand?
Mwen di l, yes, se Blondedy. E polis lan se yon fi li, yon polisyè? Yon polisyè, yeah. Ok, yon fi, ok, good.
Yon fi.
Li di m, mwen di l, wi, se Blondedy Ferdinand. Epi li di m, epi tout bagay ok? M di, yeah, tout bagay ok, wi, poukisa, wi, sa k genyen? Li di mwen se yon moun ki fon report, moun nan reporte, non, li pa e poko konsa. Li di m eske w konn Drama Girls? Mhm. Menm kote l di m sa, epi lòt enstenk what the fuck la antre. Enstenk oh my God jezi papa kisa kdo genyen an vole kounya enstenk what the fuck antre sou mwen nan tèt mwen epi mwen fon souri epi se lè sa mwen mwen kont m di shit se pou bagay Facebook madanm nan la mezanmi gen yon pwoblèm. M di, Sa k Drama Girls la wi? Li di, Yon paj sou Facebook. M di, Ya m konn paj lan wi. M di, Se youn nan paj ki sipòte m anpil sou Facebook. Li di m, Ou konn Pè Jojo? Pè Jojo? M di l, Ya, yon lòt paj ankò ki pwomote biznis mwen. Li di m, Èske w ap bouli yon moun sou Facebook lan? E kote ke ou telman boule moun nan, moun nan anvi tiye tet li.
Oh oh bon m te mal bon haha bon kout sak pase la m te mal pran bagay la ou di boule men m panse boule wi pase lè w te di m sa m panse kòm si se moun nan ki di kout sak moun nan tèlman boule l anvi tiye tèt li oh boule ok boule men m mal di boule ok ok ok ok ok m te mal tande oh ou di moun yo konsa ke krèm nan tèlman pase sou li l boule l epi l prèt pou l. Ou dwe tèt li men se bouli ou te di m mal tande m di boule. Se pa boule Hazel se bouli. Ok ok ok ok ok. Mwen di mwen menm bouli kiyès wi. Dam nan di m ou pa bouli ou pap bouli pèsòn moun sou Facebook m fè oh. Madam m di okontrè se mwen k sijè bouli sou Facebook. M di m gen plizyè repòt polis, m gen moun ki fè m menas ke y ap tiye m, ke si yo pa ta tiye m, yo prefere fèmen bagay voudou yo genyen. Epi m rale telefòn mwen, m fè dam nan tande. M montre l foto, m fè l tande plizyè bagay. Epi pandan m ap pale avè l, Iv vin ap antre li menm. Kounye a, se moman pa Iv pou l fè sezisman, l kite m nan kay la a, de timoun yo nan men m, li jwenn yon machin polis devan. So, m kouri di, Pa genyen, pa genyen, nou oke, nou oke. Epi li di, sa gen, sa polis ap fè la? Epi polisye a eksplike l. Epi Iv rale tout papye travay li, lè n te fè polis repòt, paske l te al nan travay li, paske nou gen lèt travay li te ba li, nou gen tout bagay sa yo nèt. Epòk la, w sonje m t ap regle bagay. Kot mwen, paske m te di m ap rele pè Jojo nan kot lè sa a. Epi Iv rale tout papye yo, Iv montre yo foto timoun yo, tout sa moun yo fè, Iv montre yo. Epi dam nan di li, dam nan pran not, li mete yo nan bagay li, epi li di pa gen pwoblèm, li sorry about that, e ke yo p ap vin frape pòt nou ankò pou bagay sa yo.
Men, Efektivman ou menm, kiyès ou panse ki dèyè bagay sa a?
Bon, menm moun ki te di al fè l yo, se annapre lè m vin ap gade, lè bagay la vin ap pale, epi kounye a la, lè m ap pale avèk, lè m ap pale avèk lòt moun epi y ap fè m konnen men sa k te di sou nèt la, m pa t menm konnen bagay konsa menm. Se aprè yap montre m yo, yap di m men sa k te di, moun yo te di yo pral lapolis, yo pral sesi, yo pral sela. Men se yon zak de mechanste ke li ye, aparaman mwen fè yon pos, mwen di konsa ke mwen bezwen yon vès blan, m bezwen yon rèd badanm, m bezwen yon chapo, men mezanmi, si m fè yon pos sou Facebook. Oh, se bagy, ok.
Nan se lè m wè pos an m pa konprann li non, m wè, m wè li di rad blan vrèman vre. Se yon bagay ou te poste ou menm li menm li reponn ou? Mwen menm ki poste ti afè mwen, mwen menm ki poste ti koze mwen, ti afè mwen sou Facebook mwen, map jere ti biznis mwen e avèk madan Jude Barbara nou konnen ki gon store ki vann bèl rad, bagay sa yo e ou konprann sam diw la, map regle ti biznis mwen. epi se tande m tande se poutèt pou sa m te fè a, aparamman ta sanble ke e pos la gentan gen mèt, mèt li pi kòp li, yo mete l sou do on moun ki pa gen rapò ditou avèk pèsòn moun. M pa ta pale avèk pèsòn moun. e mwen pat menm okouran te gen moun ki te fè post dayò m son moun mwen pa la pou jan de bagay sa yo m ta konnen yon fanm ta kanpe sou nèt la l ta di ke l pral tiye tèt li m ta premye moun ki tap rale telefòn mwen k tap rele l pou m ta mande l kòman m ka ede w èske m ka asiste w nan pwoblèm ke w genyen an m pa te ka pou yon fi ta di konsa ke li pral tiye tèt li. pou m ta mete sou Facebook, se bagay sa yo ki fè mal konprann, pa konnen, se sa k fè yo di pa konnen pa janm al nan lajistis, konsa tou pa konnen gen dwa pran prizon, ou pran prizon pou sa w pa konnen.
Lè w pa konnen mezanmi, ou pa ka jis wè yon moun mete yon post, E m ka konprann ke linivè ou byen kapab pèmèt ke nan moman petèt ou fè pos paw la m fè pos pam nan men m pa yon moun ki chita sou Facebook. M pa gade tenten moun fè sou Facebook. Se youn nan rezon moun toujou mande m Blondine, kòman ou fè w pa janm reponn? Ou pa ka reponn sa w pa konnen. Se repons sa m toujou bay tout moun. Menm ou menm, si w rele m pou yon bagay, ou di Blondine tèl bagay, tèl bagay, m di kibò, ki kote, kilè. ki jan sa fèt, ki kote, voye ban mwen. Paske sa, se youn nan bagay mwen eseye fè avèk tèt mwen. Mwen gade sèlman moun ki pale byen de mwen, ki sipòte m. Menm si sou paj mwen, m wè yon moun poste foto yon moun ki pa fè m plezi, m gen dwa pa bloke moun nan ni retire moun nan sou paj mwen paske moun nan gen le dwa, le vouloir, pou ke li sipòte renmen moun ke li vle. Sa, se yon bagay ke mwen pa kapab anpeche. Sa m fè, m jis klike sou bouton ki di unfollow an. Depi w unfollow moun nan, moun nan mèt poste Jezi, Kris, Mari, Jozèf, ou pap wè l. Li pap parèt nan wòl ou, li pap parèt nan mi ou. Gen moun ki toutan, ki nan paj mwen ki poste foto lòt moun ke m pa renmen. M jis klike unfollow, m pa wè l ankò. So, m pa yon moun, rezon ki fè ke mwen rete pezib, kolektiv, e silans nan nivo ke mwen ye a, se paske m pa chache konnen, m pa chache gade. Paske gen de bagay w ap wè l, menm lè w pa vle, w ap bay yon repons. Se nan, se nan, nan human, nature humaine nan ke li ye. Gen bagay ki jis frape w, li rive sou ou. Li jis rive sou ou. Li jis fè w mal, ou jis santi fò w reponn. E youn nan fason pou konbat avèk sa, se pa gade, se pa tande ditou. So se lè sa m ap aprann ke post mwen te mete pou yon bagay, men mezanmi, menm si yon moun ta di l pral touye tèt li, m pa ta ka di m bezwen yon rèd badanm. Pou m al achte yon rèd badanm pou konbyen mil dola, pou m al nan antèman yon moun m pa konnen ditou? Bon moun ki moun, moun ki te nan sen m, moun ki te nan kabann mwen, ki te konn leve dòmi anba vant mwen, pa ale sou Facebook, m pa reponn yo, epi son moun m pa konnen ditou, ditou, ki pa nan nivo m ditou, ditou pou ta fè yon post pou m ta reponn. Moun m te konn ap bay bwòs dan pou bwose bouch yo nan maten. Moun yo kounye a nenpòt bagay ou poste yo di se avèk moun wap pale. Yo pale, yo fè tout sa yo vle, yo tire pwen, yo fè bri, yo kraze brize, m pa janm reponn. sa pa janm gade m, men se pa yon moun ke m pa konnen ditou mezanmi, ki pa gen, m pa genyen avè l, li pa genyen avè m, kounye a pou ta di yon bagay, fò nou pa fè sa. Se bagay sa yo ki fè ke pale anpil la pa janm fini. Se yon sèl grenn pouri k pou genyen pou tout panye an pouri. Son sèl grenn moun ki pou bezwen batay la kontinye. Son sèl moun ki pou bezwen goumen an pa janm sispann ki pou toujou ap ame moun, toujou ap mete zam nan men moun, toujou ap twiste panse moun, toujou ap twiste lide moun pou fè moun panse ke gon bagay ki ap going on. M pa ta ka, menm si m ta wè demwazèl la, yon jèn fi ki, ki, ki gon pitit, ki la, ki fè tout pwogresyon l, tout erè l, tout elevasyon l, tout tonbe l, tout kanpe l, li fè l sou nèt la. La nou gade, nou witness tout, nou wè yo. M pa ta ka pou yon grenn jèn fanm konsa ta bezwen tiye tèt li. Si se yon bagay mwen menm mwen te gentan wè, kwè m si w vle, m t ap gentan fè yon moun pase pa anba rele l, mande l sa l gen, ki pwoblèm li. Menm lè mwen menm m pa te ka al sou li. M t ap chache konn ki pwoblèm li gen. Ki sa l fè m pou m ta rayi l a yon tèl pwen pou l ta mouri? Gad kòman yon moun, yon dam sot tonbe la a. Nou tout gen tan bliye dam nan. M pa wè gen moun k ap pale de dam sa a. Ya manti. Ki te konn ap goumen, ki te konn ap sal mwen sou nèt la, la l te gen yon bèl, li gen yon bèl ti pitit fi. Yon ti atis ti pitit sa ye. Li sipoze ye, e sa manman l te vle ye, te vle pou l te ye.
Ti sa te konn ap joure m san rezon. Lave m san rezon. Si w al sou paj li, l mande lanmò pou mwen. L mande tout bagay pou mwen. Li tonbe blip la, l mouri. Lavi kout. Anvan l mouri a, yon semèn anvan l mouri, li fè yon post sou mwen pou l di ke e se mache m ap mache kou cha nèg bò isit bò lòtbò. Se bagay ki, non, li fè yon post li di se bagay ki lèd lè w ap di fanm de pye pantalon pandan se ton ki sa sa w ap kouche a sesi sela. Li pa t konnen yon semèn pli ta l ta pral mouri. Waww. E s on bagay ki te fè m mal anpil paske lè m tande l mouri l mouri l mouri l mouri tout moun ap pale de sa m al chache wè kiyès li ye lè m gade m wè s on moun mwen te bloke. So si s on moun te rive nan nivo pou m bloke s on moun ki te vrèman ap takinen m. Sa pran mèt dò anpil.
Lè mal monte sou paj li kounya mal gade mwè tout post li tap fè sou mwen tout tout tout sijèl se te sou mwen li pèdi lavil mpa wè okenn moun ap pale de sa fò nou sispann mete moun ki nan nesesite ki bezwen 50 kòb devan moun paske lè nou pa bezwen moun sa yo ankò nan je pèp lan la lè nou paka itilize moun sa yo ankò nou denigre yo nou desann yo. moun, nou pa, ou gen dwa pwomote yon pwodwi pou yon moun, ou pa oblije ap fè sa. E pa manti.
Ou gen dwa pwomote yon pwodwi pou yon moun, ou pa oblije ap voye polis lakay moun. Son malerèz ou ye. Lojikman palan, ou son malerèz ki poko leve atè a, ou pa gon goud nan men w. Son ti malerèz ou ye k ap bat dlo pou fè bè. Menm dlo a ou pa genyen.

Kounya la ann di m fache la, ou konprann, m fache but m pa pral fè w sa paske son ti malerèz ou ye. Mwen anpil moun fache avè m yo di yo Blondy pa rele moun sa yo nan kot. M toujou di nou sa. M pat rele Pè Jojo nan kot paske Pè Jojo pat gen papye. Si Pè Jojo te gen papye m tap savannen Pè Jojo wi. M tap sakaje l.
Tonnè boule m tap dejwe pè jojo ak leta. M tap dejwe pè jojo m tap fè pè jojo pa gen bouda chita. Paske sal tap fè a pat bon. But m pa yon moun ki enkonsyan. M pa ka fè 12 an san papye nan yon peyi epi m pral rele yon moun ki san papye nan kot. M pa, m pa, m pa, m, tout jan m fè analiz la, m pa t ka, m pa t ka wè ki sa m ap tire ladan l. Malgre sa l t ap fè a pa t bon, malgre li menm li pa t panse a pwòp tèt li. Mwen menm mwen t ap panse avè l paske m konnen sa sa vle di. Mwen konnen sa sa vle di lè w nan peyi ou san papye. Mwen konnen sa sa vle di lè w nan peyi w ap travay men se kòm si w, tout moun k ap travay, k ap fè kòb ou menm oblije travay ekstra pou w ka fè kòb. Paske yo pa peye w jan ke yo sipoze peye tout moun. Yo pa peye w jan ke tout moun touche. Ou fè tout bagay efò ekstra pou kapab rive. Mwen konn sa sa vle di, se sak fè ke m pat janm rele l nan kot. Paske m pat vle pou m al nan kot avè l, epi kounya la, menm jan w wè Lova te rive nan kot avè l la, epi Lova wè bagay la ap vin serye, Lova drop kiss la. Fò w pa imen ditou. Wi, pou wi. wè yon moun parèy ou, menm lè moun nan fòkè, moun nan ap fè de seri de bagay, ou konprann sa m di w lan, but Mhm. m pa gen kè sa. Mhm. Menm jan avèk demwazèl sa k fè sa l fè a la a. Wi.
Paske li menm, li menm Ki konn, sa? li menm, Son, li, li son, menm konn sa l fè a menm. Yo mete w li devan pou pa w di menm yon konn sa l bagay. fè a menm. Yo Mhm. mete l devan, yo fè l fè l, son fòs akizasyon li ye. Fòs akizasyon gen, ka gen dedomajman ladan l, sèl sa m t ap gen pou m fè yè. Ki sa m t ap gen pou m fè yè? Lè polis la sot la, m, m ap, m ap antre nan emergency. Se sa moun yo pa konnen an. M se pa konprann nan bon. Polis la annik sot la m fè mari m rele 911. Waw. 911 vin pran m, m pa ka respire, m gen pwoblèm, kè m ap bat fò, m gen tout bagay ki sa k pase, lè polis yo ap, lè doktè yo ap mande m epi mwen m kòmanse ap bay. Tout sa ap nan repòt medikal mwen. E ou pa konn eta dam mwen, ou pa konn si m pa ansent.

Paske ou pa konn eta dam mwen, ou pa konnen. So lè wap fè, lè wap kite moun pran w ak ap fè aksyon sa yo la. Apa w te avèk yon krèm an premye, ou kite l wal jwenn yon dezyèm krèm, ou pa oblije fè menm erè yo. Sak pou w di w pap pèdi kote w ye a, ou pap pèdi plas sa kote w chita a, epi kounya la wap bezwen yon lòt kote pou chita. Sispann fèmen pòt nan figi nou jiska dènye volim. Ou ka pase nan. pòt ou pouse l paske ou pa janm konnen si ou pap bezwen tounen ladan l. Ya manti, ya manti wi. Ou pa oblije fèmen pòt ou pou fèmen l pou gade ou simante l ou kloure l ou met krezi klou ladan l ou fè l tout bagay non. E anpil bagay fèt sou nèt la mwen menm sa k fè m vin pran priz de konsyans m aprann de tout sa mwen k ap fèt yo.

M pa konn kijan pou m di nou sa ankò paske menm lè yo di nou sa paske pou m di yon bagay pa gen moun ki pè nou pa gen moun k ap achte figi nou. Nou menm pa peye bil pou moun nou pa pi bèl fanm ke pèsòn moun nou pa pi byen kanpe dyòl nou sirèt nou sòt nou pa gen brenn nou pa gen sèvo nou pa gen moun k ap panse pou nou nou s on pakèt sak pay vid so pa gen moun ki pè nou k pou ta vin la k mande nou lapè ke kou lè moun nan kanpe l di w oh e pa vre al kwè yo ayy shut the fuck up. Pa gen yon rezon pou moun vin mande lapè la, pa gen moun ki bezwen vanje avè w, pa gen moun ki bezwen zanmitay avè w. Pou yon moun ta nan sou may avè w, fò moun nan ta bezwen nan sen w, nan zanmitay avè w. Moun nan jis mande w yon respè mityèl, ret nan kwen sal ou, moun nan ret nan kwen sal li, that's it. E pa kòmsi moun nan ka bezwen w pou l mande w konsèy, se yon pakèt tèt vid nou ye.